Bonjou bonswa a chak oditè oditris emisyon Lemanes a lantèn se toujou yon plezi pou nou pote emisyon sa pou ou Nap salye sila yo kap genyen pou tande emisyon sa enpe patou nan mond lan. E sak fè mwen di enpe patou nan mond lan, jodi an la gras avèk teknoloji an, li pèmèt ke ou kapab yon nan yon dezè Ou vwaw rive patou nan mond lan. Sa vle di teknoloji an l ap avanse a gran pa. Se gras avèk la teknoloji ki pèmèt ke emisyon sa a nou arive kòmanse li. Mèsi. chak oditè oditris ki pral genyen pou pataje epi kòmante nan emisyon Lemanès Alantèn. Jodi an nou pral pale de sant de la sante. Nou genyen yon leta ki pa kanpe sou anyen, ki pa wè lasante, ki pa wè lavi an swa pou chak grenn Ayisyen. Ou pral gade, genyen de jèn fi e gason ki yo menm konsyan de eta yo, yo al lekòl, yo rantre nan inivèsite, pa le fèt ke leta ayisyen pa asime responsabilite l ebyen inivèsite yo oblije fème ebyen etidyan etidyant sa yo yo pran lari an pou yo mande leta relouvri inivèsite piblik yo ebyen kisa leta ba yo kòm rekonpans se katouch. Etidyan sa yo, etidyant sa yo pa reprezante yon danje pou leta a. Si genyen de jèn fi e de jèn gason k ap manifeste avèk pankat nan men, kap leve 2 men yo anlè yap mande yon mòso edikasyon pou se bal reyèl nou ba yo sa vle di sa vle di an jodi an la ou menm kòm jèn ki chwazi rete pozitif ebyen Sò paw la se yon bal nan men, se yon bal nan tèt. Se pa premye fwa ka sa yo ap repete nan sosyete ayisyèn nan. Genyen Gregory Saint-Hilaire ki te nan Ecole Normale Siperyè ki te resevwa katouch nan men 2 ajan USGPN. Genyen 2 lòt etidyan ki viktim nan pwotestasyon yo. Ebyen, kisa leta di nan sa? Leta pa janm di anyen. Ou pral di m sa ki pase avan yè la sou Boudon an kote ke yon polisye rantre sou etidyan an avèk machin prive li, li desann vit li, li tire e li rantre nan mitan foul lan. Se pa yon misyon ke l te genyen byen detèmine? Sak fèt la li pa o aza, li pa o aza. E sa ka, kounya la ou pral poze de kesyon, eske se pa de moun minis sante piblik lan te genyen kòm advèsè li ki voye yon polisye vin fè fiziyad la? Ou kapab poze kesyon tou, Èske se pa Ministè Lasante Piblik ki voye yon endividi ki se yon polisye vin fè fiziyad la? ou kapab poze yon lòt twa yon twazyèm kesyon ankò èske minis sante piblik aktyèl la asavwa Signal Bertrand èske l pa responsab de sa ki pase a sa yo se kesyon ke n ap poze hein se kesyon n ap poze. Ou kapab di m sa ki fèt la? Li soti nan ministè de la sante. Wi ou kapab di sa. Wi ou kapab di se de advèsè minis lan ki voye fè sa. Men onètman, etidyan yo, yo manke reyaji. Yo manke reyaji paske yo pa fè endividi sa a kite kò li nan lari a. La nou pap pale, nou pap preche lavyolans. Men, si yon moun li vin fè vyolans sou ou, ou menm ou ka fè sa k rele lejitim defans. Lejitim defans sa a se yon dwa ki konsakre e konstitisyon nou an li konn sa a. Ok, li konn sa a. Lè n pral gade byen, yon etidyan ap mande kisa relouvri inivèsite an ansanm avèk lopital jeneral pou se bal li resevwa. Sa vle di sa l vle di a, mwen di nou sa deja. E ann al gade nan lopital leta yo, ki lopital k ap fonksyone nan Pòtoprens lan la a? sèlman lopital lapè e se pa li pa fonksyone pou tout malad non e lè ou rantre nan lopital lapè pa gen kote pou mete moun sitou nan ijans lan gen de maladi wap gen wal nan lopital lapè yap diw pa genyen pa genyen swen pou ou pa genyen doktè ki kapab wèw podyab men si ou genyen yon akouchman ou bezwen fè swa ou gen yon pye kase ou gen yon ponyèt kase ou pran bal ok wap ka sa kòm sa yo yo se se pati ijans lan ki plis ok ki plis responsab sa yo kapab ba w swen an. Men apre sa, apre yo fin ba w premye swen an, ou kapab plede mache nan lopital la pou w al jwenn swen, pou w al jwenn doktè. Paske se pa fòt yo. Paske kantite de moun k ap frekante lopital la pa jou. Lopital la pa t fèt pou sa. ok lopital la pat fèt pou sa se poutèt sa ou pral gade genyen nan chak komin yo te kapab genyen yon lopital de referans nan pòtoprens lan te gen lopital jeneral ki te yon gran lopital nan komin kafou te genyen ok lopital nan petyonvil podyab m pa wè non nan taba a genyen san fontyè lan ok ki se yon don entènasyonal men jodi an la youn nan kesyon ke nap poze ki sa leta ap fè ki sa minis sante piblik lan ap regle nan tèt ministè lan ki koz poko janm genyen yon desizyon final ki pou pran pou di y ap relouvri lopital jeneral. Nou prèske wè chak jou minis sante piblik lan ki se Sinal Bertrand genyen yon kantite de kamera sou li. Li genyen pwojektè sou li. E moun sa yo se kisa? Se lòbi y ap fè pou li. Mache bay konferans. Kisa yon konferans itil? Ou pa janm mete pye w atè. Hum? Aksidan ap fèt tout jounen. Fanm ansent. Hein nou nan yon peyi kote ke nou mèt di nou nou nan gè avèk pwòp tèt nou. Nan site solèy la hein anba lavil la nan laplèn nan nan lòt kote yo chak jou bal ap ap tire pasi pala. Pa genyen lopital ok pou moun pran swen. Sa vle di, yon mòso lasante li liks nan peyi a. Sa di anpil. Ayiti se sèl peyi wi kote ke si w pa genyen lajan, ou p ap janm, ou p ap jwenn swen. Sèlman Ayiti. ou pran yon bal la menm twal gaz pa genyen nan lopital ke nou kapab di kap fonksyone ki se lopital lapè a pou kou gen kòb ou pou achte pansman pa genyen fè kado vre e genyen de òganizasyon entènasyonal ki konn bay èd medikal pou peyi a kote yo. e nan leta a, nan pati sante an, kòm se de li n ap pale, gen yon vas de koripsyon ladan l. Majorite don ki bay yo, al gade kiyès ki genyen famasi devan lopital piblik yo. ale nan lapè a la kòm de kòm referans ok kòm se li menm ki pi pre kòm se li menm kap fonksyone ale ladanl ale ladanl wap wè men kounya la nou dwe genyen yon leta ki fò kap ok kap konbat koripsyon tout sa yo se koripsyon ke yo ye. pa janm genyen yon leta ki pran yon dispozisyon ok pou rezoud pwoblèm sa yo. Ebyen, jodi a la tout ayisyen ap fin mouri paske pa gen sante, pa gen leta. E pa gen leta. E de nèg nou te kapab di omwen sosyete a wè avèk yon lòt zye ki pran tèt yon ministè mande w sa l ap regle? Anyen. Li p ap regle anyen. Men youn nan bagay ke nou menm nou pa genyen lakay nou, nou pa genyen konesans avanse kòm pèp, nou peye taks, nou peye enpo, tout sa leta ta dwe ban nou gratis yo, yo privatize nou yo e nou pa ka jwenn yo e nou toujou stil rete an rezile. Men poukisa? Hein poukisa nou oblije viv konsa? Sa vle di se konsa pèp konn viv? Se konsa pèp konn viv? Hein ou rantre lopital la fòk ou genyen yon sak lajan. Ou pa genyen lajan ou pral mouri lakay ou. Humm ou pral mouri lakay ou. Men tout sa yo dwe chanje nan yon sosyete. Humm tout dwe chanje nan sosyete a. E jodi a la map mande relouvri lopital jeneral la. Pa bezwen konnen eske hein nou pa bezwen konnen kisa ke nou pral fè. nou pa bezwen konnen ki kantite lajan ok ke n pral bay gang yo men sof ke relouvri lopital la paske sante pa dwe liks nan yon peyi relouvri l. e Garry Conille e lè l te premye minis li te pran 2 jounalis li desann nan lopital la e kòm li te genyen soutyen e Marali Habitant nou wè kisa k te pase ou konprann paske e sa te mal pase gon pati nan viv ansanm ki te jwenn lajan gon pati ekip izwa yo pat jwenn lajan bon yo te touye 2 twa jounalis anba donk son fason pou yo te montre w yo ta pral relouvri lopital jeneral. Men genyen 2 gang ki konn ap pale ok Christa pale li diw kel konn pale ansanm avèk Alix Didier Fils-Aimé Alix Didier Fils-Aimé konn vin lakay li avèk pitit fil men poukisa ok nou pa kapab konte kare gang lan nou konn pale ansanm avèk gang lan al lakay li men poukisa nou pa oblije negosye ansanm avèk yo pou bay espas la pou nou relouvri espas la. Poukisa sa yo pa ka fèt? Voye chèche fòs miltinasyonal pou di nap konbat gang an nan peyi an, tout se pou n fè dlo do. Al chèche fim etranjè pou konbat sa ke n rele kòm nou di genyen teworis an Ayiti, ki sa yo fè? Zewo. Wout nasyonal yo toujou bloke. Bon kisa nap fè? Kisa nap fè? Sa vle di, mwen menm youn nan bagay kem te konn toujou di, e tranzisyon li pa janm pote yon bon fwi pou yon peyi. E jodi a la 2 nèg ki fè pati de ekip tranzisyon an, yo pa janm serye. Al radi. Se 2 nèg ki te konn brile kawoutchou pa si pa la, se 2 nèg ki te kanpe Fantom 509, se 2 nèg ki te konn di barikad se avni nou, ok, se yo menm ki nan pouvwa a. Prèv yo la. Al gade Assad Volcy. Kom chen fou nan la rue si n pa voye Jovenel ale n ap mouri si n pa voye Jovenel ale n ap mouri kelke ane pita kisa li rekonpanse madanm li li menm li toujou rete nan media se youn nan bagay li te dwe kite media Al gade de lòt nèg ankò hein ki tap goumen kont e Jovenel Moïse fòl mouri fòl sesi fòl sela fòk li ale li pap regle anyen ki serye nan peyi a kote yo hein kote yo yo nan bè lan. Alix Didier Fils-Aimé ki sòti nan Verite e Verite ansanm avèk Inite se menm bagay ke yo ye, al gade Anacasis, al gade wi Jean Hector Anacasis epi al gade Don Kato ki te tounen chen fou nan tout medya sitou Radyo Mega ap pale li jwenn espas radote nan yon peyi Jovenel se enkilpe, li se sesi, l ap defann mas, l ap defann katye popilè paske l sòti nan zantray pèp e l al fè yon pati politik ki rele Makris. Yon fason pou pèp sòt, pou pèp enbesil lan li dodo. Men jodi an la, ou pa janm tande li sòti yon nòt kont masak kap fèt nan peyi an e kont gouvènman sa k pa prezidan an k serye men l nan pouvwa l Alix Didier Fils-Aimé se frè l se zanmi l men l nan pouvwa l wi ho ou pral di bon l pa nan pouvwa l sesi men se menm inite an si ou pa frè m m pap janm rantre nan menm estrikti politik ansanm avè w fò m konnen w Hein? Fò m konnen w. An sa vle di ok m pral travay yon kote, mwen pral tonbe sou de sou de moun ke m pa t janm konnen nan vi m. M ap alèz? Non m p ap alèz. Men pati politik an se ki sa l ye, s on anchènman l ye. Ou pral di m non se achte e Alix t achte banyè verite. Non verite e verite repati an plizyè mòso. Inite se menm nan l ye. Kounya la ou panse gen yon travay serye nèg yo pral fè? Ou tande yo pale prèske chak jou dwe gen eleksyon, eleksyon, eleksyon. E kiyès ki kreye ensekirite an? Se pwòp yo menm ki kreye ensekirite. Men si pa gen ensekirite pral genyen sa k rele yon stabilite. Ou panse ke gouvènman tranzisyon an l ap dire? Li p ap janm dire non. Yo fin fè bè yo, depanse lajan leta a, e pa gen yon palman k ap rele yo. E jodi a la, laprèv on è byen trè byen grandi. Ebyen kisa yo fè? Te gen yon nèg ki tap travay, Hans tap travay nan ULCC, yo revoke l. Moun kiyès Hans ye? Se moun Sophia Martelly. Kiyès ki kraze peyi an? Michel Joseph Martelly. Ou konprann sa k pase? Henri Ceant tou kraze peyi a. Al gade anba lavil, zòn ri Dlantèman, ri Dlareyinyon, te gen gwo bilding an, te gen yon gwo bilding anfas e lopital jeneral la. Tranblemann de tè a pa t kraze, m pa kwè non, m pa t kwè tranblemann de tè a te kraze espas sa non. Ebyen sa k pase? Kiyès ki te kraze l? Anri se li kraze yo. Bon li te gen kòb nan men l, li kraze yo. Apre sa, kisa yo fè nan espas sa yo? Anyen. Se 2 machann ki t ap vann anba lavil, anba lavil vin kraze, zòn mache anfè, mache tètbèf, kwabosal, ebyen yo te konn vann rad anba, yo te vin monte nan zòn ri Osval Diran, yo vin vann rad. Wi devan nan rue de la Réunion kote ki te loje fakilte ki fakilte ki te la Ecole normale supérieure kote yo te touye Grégory Saint Hilaire a lè w pase lè w desann zòn nan rue de lan de Rédempteur zòn rue Carbonne anba a. Wè anpil kay kraze, ki sa yo fè avè yo? Anyen! Ebyen, kèlke ane plita, ki sa nèg yo fè? Kèlke ane plita, ebyen, gang nan, li fin kraze kay yo pou yo. Gang nan mete moun yo deyò, e gang nan, li pran, li mete moun yo deyò, brile kay yo, ebyen, lapolis, ki sa lapolis fè? Lapolis pran kay sa yo, mete bakolodè ladan yo, sou pretèks y ap kouri dèyè gang. kraze kay moun. Sa vle di se yon plan byen defini. Yo pa t ka fè l lè te gen yon prezidan ki te eli pa le pèp. Ebyen yo vin fè l lè vin genyen yon prezidan, yon wa, yon dye ki eli pa lafòs. ki eli pa la kominote entènasyonal jounen jodi a la. Ki sa pèp la ta dwe fè? Pèp la ta dwe kòmanse pran desten l an men. Pran desten l an men. Idantifye nèg sa yo, nou kapab idantifye. Pandan 5 an nèg sa yo sou pouvwa, ki sa yo fè? Anyen. E jodi an la lè w pral gade tren de vi nèg sa yo chanje total. Ou tande peyi di, ou tande ensekirite, se pa pou mesye sa yo. Premyeman, yo pa ka desann anba lavil, y al rete a la otè de Petyonvil. Te gen yon ti makak ki t ap mou kò l, ki t ap mou kò l anlè a zòn Kenskòf, yo fè yon fason Yo pran misye. Baz ti makak kraze. Ebyen kounye a la kisa nèg yo fè? Nèg yo yo pran kontwòl zòn anlè an. Yo konnen y ap kraze anba lavil. Yo konnen anba lavil p ap egziste ankò. Yo monte anlè a. Ou wè lè y ap fè kay yo, kisa yo fè? Yo tou fè espas pou elikoptè ateri. Nèg la sòti Okap la, li konnen l ap antre Laboul sou do lakay li. Tomasen sou do lakay li. Yo al pran machin blende pou ou, sòti nan ayopò, epi monte, konprann, pase pa wout ayopò. Li pa p fè bagay sa. Paske li te konnen ki sa, li te konnen e ki sa ke l mete atè a deja. Bon yo met nèg a zam. yo pa san lè. Hein, yo pa san lè. Sa vle di, ensekirite an li poko ap kanpe nan peyi a. E pa genyen yon pèp souvren. Ou tande 2 nèg ap di w y ap travay kont ensekirite, rekritman nan lapolis, nan lame, tenten n ap yoye. Sa k gen la a pa, wè sa k gen la a, li kapab rezoud an dyalòg. Li pa fòseman rezoud avèk kout bal, kout zam. Dyalòg ka rezoud li wi. Hein? Dyalòg ka rezoud li wi. Bon kiyès ki ba yo zam? Kiyès ki ba yo bal? Kote bal sa yo sòti, kote zam sa yo sòti? A letranje? Kote yo pase? Nan pò, nan ayopò yo? Sou fwontyè yo? Kiyès k ap dirije ladwann? Leta. Kiyès ki kite yon zam sòti nan pò yo, rantre Gran Ravin, rantre Vilaj, rantre nan ti bwa Fontamara, rantre Kwadèboukè? Leta. Ebyen, kounye a la w pral di m, si Leta vle, l pa t ap kapab mete sekirite, li pa t ap kapab fè tout zam bèbè? Tout zam t ap bèbè? E leta a pa bezwen al bay nèg yo gwo sòm lajan non, nèg yo gentan milyonè deja, leta a pa gen kòb poul bay, paske se kisa, leta a te gen kòb men avèk mafya ki te vini nan 9 out, ki te 9 manm Gary Conille e Ariel Henry pat gentan pran twòp lajan paske yo te gentan kouri dèyè l, li pat konnen podyab Avèk e fizi mi epi e nèg sa yo yo menm yo gentan pran tout lajan leta pa gen lajan gang yo gen lajan e jis yon dyalòg e yon dyalòg ki pou fèt epi wap tande e pral gen ap e tout zam ap bèbè men toutan sa pa fèt nap toujou nan menm tentennad la e ensekirite an sonje m di w lap toujou an favè tranzisyon nan peyi a.